Senyè a voyem vilaj de Dye 3 fwa 3 fwa vilaj de Dye e kote ke e lèm m ale yon premye fwa m preche yo m ap di yo tout m ap site tout peche yo epi yo pa di m anyen gen k fè ti pale avèm ni premye ni dezyèm Dezyèm fwa a, m rankontre ak de chèf, m rankontre ak de chèf dezyèm fwa a. Bon, m te mande youn, èske m ka wè chèf la? Yo mande m si se Izo m vle wè a. M di wi, gen youn ki di depi m wè Izo a, se li m wè. Bon, li te di m se li k Izo. Bon, se li ak Bondye k konnen se li k Izo a vrèman. E, e, men, yon dezyè, yon twa, twazyèm jou a, twazyèm vwayaj la, Senyè a di m, Al di, ale ankò Vilaj de. Li tèlman te di pou mwen, jou sa a Okap mwen prale. Bondye di, Avan w deplase al Okap, Fok ou ale vilaj de Dieu. Menm kriye paske m di sa pap dous pou mwen. M di li pap dous pou mwen. Men m reziyen m ale. E kan m ale, epi se konsa e mwen komanse preche. M di Bondye sa m pral di. Epi Senyè a di konsa, di m konsa, ou pral retounen kot de chèf ou te jwenn yo, ou pral di yo ke, m te, kwake m te gentan di yo sa deja nan dezyèm vwayaj la, m te di yo bon prezidan Jovenel Moïse pral mouri e yo menm y ap depoze lèzam. Kounye a Senyè a di w apral redi yo sa ankò. Wa pral di yo prezidan jovenel pral mouri yap depoze lèzam answit li pral mete yon prezidan epi bondye dim poum di yo kiyès kap prezidan em te di yo sa e toutalè ma pral deklare kiyès moun mwen te di yo epi apresa yo jiskaske yo reponn mwen byen saj e chèf yo trè gen la de yo ki trè saj gen yonn ki tap koutizem se lòt la ki kouri dèyèl li di a ou peche wi Men sèvant lan vin preche pou w ap koutize l. Ou komèt adiltè la. Men gen yonn ki te reponn mwen trè byen. Epi, se konsa mwen kontinye preche nan zòn nan. Lè m fin preche, gen yon kote m te pase m pa t fini. M al vin fini l epi se la gen yon baz. Pandan baz la la, mwen kanpe m ap pale avè yo jiska m ap di ti mesye, Si nou wè Bondye voye nou anonse mesaj li, se paske li vle nou sove. Li pa ta renmen nou peri ki fè, li pa ta renmen nou rete nan sa nou ye an pou nou peri ki fè li voye m anonse nou. Epi y ap pale, y ap di m, y ap di m, masè ou pa won legliz la, pastè a ale wi, pastè a ale. M di, pas, e nou, li di, masè nou bezwen moun wi pou ede nou pou priye la a, nou bezwen priyè nan legliz lan. Epi m di, an pastè a ale? M di, enben si w wè pastè a kite tanp lan l ale, paske li pa pastè Bondye vre. Epi kounye a epi m ap pale avè yo. Pandan m ap pale avè yo, se konsa, te gen yon moun fou ki vini, ki vin parèt, epi l ap fè de seri de grimas. Epi kounye a la, menm moman, yon jèn gason parèt sou mwen avèk yon, yon bout, yon bout zam li koulè arjan, m pa konn si se 38, epi l li di, O, depi avanyè m wè madanm sa a ap vin la, o, ap vin di, o, ap vin preche, o, l pa menm avè m acha Bib menm, o, ap vin di preche, o, e, o, Edo e kèk rès GPN ke w ye, epi l antre sou mwen. Lè l antre sou mwen, li di konsa ke, M ap konnen, m ap konnen, m ap konnen w, m tande w ap vin preche, ou pa menm gen Bib nan men w. Epi l parèt, epi l di konsa, Kenb zam li kenbe nan men l. Menm moman, ti tout ti mesye yo fè wonn, y ap suiv kisa l ap fè. Gen yon pli gran la, yon pli gran ladan yo, m eseye touche l pou m wè si l ta ka moralize misye. Mwen, e, e, e, epi li, lè m gade m wè pyès pa kapab, m wè tout se menm nan yo ye, depi youn ap fè yon bagay, se, se kite l fè sa l ap fè a, se suiv sèlman y ap suiv. Epi la menm li di m, li ban m on, li met on, on bwòs nan men m, li di m fimen. M di, non zanmi m pap kapab fimen paske se je, e, e, m pap kapab. Li di m, m pral wè si w pap fimen ban mwen. M di, non, m di w non zanmi m, m pap kapab fimen. Se, sa w panse a se pa sa. E, se Jezi k voye m, se sèvant Bondye m ye, se Jezi k voye m. E m ap pwofite di moun fo pwofèt yo sa, Wap di jezi pa lonmen non jezi mwen mpat gen bib nan menm non bib mwen nan tèt mwen li nan tèt mwen mte kitel kote mte la de fè la desant la mte desann ri chareron li nan tèt mwen men nan moman mpat gen bib nan menm mpat gen pastè avèm mpat gen bishop avèm se jezi ke nou menm nou pa vle site non an se lik te delivrem lè sa se lik te delivrem lik te avèm lik te voyem nan se lik te delivrem. Lèm di misye pa fè sa se Jezi k voyem sa w panse a epa sa lè lap di edo kèk ISGPN kem ye m di pa fè sa epi l kenbe zam nan lap gadem lap gadem bon m pral wè m vle wè si w pap fimen bon mwen fimen bon mwen wi fimen bon mwen m di non zanmi m pap ka fè sa epi li di konsa ke wap konnen. Bwal wè si w pap fimen ban mwen. Epi zam nan, kòm kwa li gon bagay li pral fè. M te a tout san fwa, m pat gen ankenn pè, ankenn krent. Epi, sèlman m te kwè ke m gen yon mèt ki avè m. Li avè m devan, dèyè, agoch, adwat, anlè, anba, a chak è, a chak segond, a chak enstan, li pa janm kite m, e m kwè ke li pa tap lage m, paske se li k di m vini, se paske l konnen l apral montre ke pa gen zam, pi gwo zam se zam. de letènèl lòske w gen letènèl andan w se sa k pi gwo zam nan e pa gen ankenn zam ki gwo zam vrèman epi se konsa lè m wè l kenbe m la l kenbe m la l kenbe m la nan mitan mesye yo la l ap di m fimen ba li fimen ba li epi m gade l malgre m di l konsa se bèladè m soti m menm ba l laj mwen m di l 43 zan m gen epi li di m konsa o e li e li gade e m gade l. M di le sang de Jezi pou ou menm. Men ni ou menm kap di konsa o yeshura, mashira e e ta e jezi te di nan dènye tan tout moun ap konn vrè nonn nan. Men m pat di yeshura, mashira m pat di yahwe non m te di je m di le sang de jezi pou ou menm. M di le sang de jezi pou ou menm. Menm kote m fin di sa epi li gade m epi lè l gade m di kèk pawòl ankò epi l di bay moun fou a bòz la. Epi lè l di bay moun fou a bòz la, m remèt moun fou a bòz la. Epi l di fè pou yo fè tè, epi m ale. M ale ale, m di, o, Jezi se nan sa ou te vin mete m la pa. Epi m ale m kouri kot Richard Rerond m pran malèt mwen. M pa t di moun yo, lè Bondye di m ale a, m pa t di moun yo ni kote m prale, ni m vini m pa di yo kote m te sòti tou. M sèlman di yo mèsi, moun kote m te desann yo epi m vire do m al pran machin m antre kafou ayopò m ale Okap. Alò ou wè, twa fwa! nan mwa ant mwa mas ak mwa avril e ant mwa mas e mwa me a an twa fwa epi li te voye m gran avi n tou al pre jiskaske gen youn nan mesye yo ki di m li li ta renmen konvèti men li pa vle e si l konvèti pou l ap kenbe zam toujou li menm ban m non l li di m sèvant priye pou mwen e e mwen ta renmen fè sa se ou menm premye moun ke m bay non non menm non sè zanmi sa a ekri nan kaye m epi e La, li menm ankò l ap pale a lòt yo, l ap di, N ap, n a, n a, y ap preche, nou, nou menm, n ap fè blag. Nan mitan yo, tout a Galile la nan gran ravin. O non de Jezi, m preche nan tout gwo gran ravin jis ve, jis ve jis nan fon an wo nèt prèske anba ti bwa. M ap preche, epi pou m retounen, m retounen, e, e, e, e, e m fè, m fè nenpòt twa, kat, twa prèske katrèdtan ap preche nan gran ravin. On jou samdi, m kwè ki te 10, 10 avril konsa m kwè. Epi ankò, li te voye m al preche Kwabosal, de tanm Kwabosal, epi l voye m preche, li tou di m antre Lasalin, e m te antre Lasalin. Se sèl Lasalin m pa t gen chans di ti mesye yo n apral gen pou depoze lèzam, e paske yo te yo te sou mizik yo, yo tèl yo sèlman tande m, men m pa t gen chans pou m ka pale plis bagay avè yo, men m te pre ba yo mesaj. Men ni mesye Gran Ravin yo, ni mesye Lasalin yo, Mwen di yo, ni mesye eskize e vilaj yo, mwen di yo Jovenel, prezidan Jovenel Moïse pral mouri e yap gen pou depoze lè zam. Bon, pou mesye, pou mesye 400 mawozo yo, m pa konnen yo, men mwen fè misyon Tomazo, mwen te pase nan zòn ki rele Kasi, e de Kasi mwen soti a pye la rive jis Gantye, e se Gantye, e lè m pral antre Gantye menm deyò a, se lè sa a, Se kote ki gen yon bann kay yo fè pou moun yo. Kay sa yo se kay Mak de la Bèt ke yo ye. Bondye te voye m preche sou kay sa yo. E m ap tou di sa, pou kay sa yo, moun sa yo moke m anpil. E kay sa yo, gen anpil nan kay e yo fè pou moun yo nan dènye tan, paske Jezi pral vini, Satan voye fè pou moun yo, kay sa yo ap brile tou. Paske tout bagay Lisifè fè nan peyi Dayiti p ap rete. Kay sa yo se kay Mak de la Bèt, y ap gen pou brile. M te di moun yo sa, enben, m te preche rive jis Gantye, m te preche rive jis Gantye pou m antre deyò a, pou m te ale Kwadèboukè, e mesye yo, m pa konn si yo rekonèt mwen, men Bondye pa te voye m dirèkteman bò kote yo. Frè m, sè m yo, tande m, pèp ayisyen ki ap viv aletranje, tande m, pèp ayisyen ki ap viv Ayiti, tande m, e kèlk nan chak depatman, tande m, Nan 10 depatman yo tande Marie Sony Laura Senatus Bondye voye kòm yon liberatris e ki soti nan Jezi Kris ka pral reprezante Jezi Kris sou tè Dayiti pou kapab ede peyi sa kanpe ede peyi sa remanbre ede peyi sa rekonfòte ede peyi sa resolisyone E depi peyi sa soulaje mwen vle mwen pral sèvi Bondye avèk pèp la. Gen 4 bagay Bondye pral met ansanm avèm pou peyi an kapab delivre e pou peyi sa dirije se moralite tande pèp la senserite onètete fidelite E kat bagay sa yo mwen genyen yo. Avan Bondye chwazi m, li netwaye m latètopye. Li retire m nan peche. A laj de 21 an, li chwazi m pou m sèvi l. Mwen te gen tan sal, mwen t ap viv, mwen te gen tan ap viv nan de seri de peche, de peche e, e, e, e, sal devan Bondye, ki pa t dwat. E se nan peche sa yo Bondye te rele m vin jwenn li. e e e e men se konsa sil le fo sil posib pou mwen kapab dev devwale peche yo m pa pè pou sa on lòt lè map fèl men Bondye netwayem el relem pou li mwen gen 22 zan ap sèvi Bondye 43 zan e 11 zan 6 mwa misyonè sa vle di nou pa bezwen pè moun sa Bondye pral leve pral kanpe avèl pou peyi an pa gen jou ankò pa gen tan ankò se Kris ki rive avan wayom nan vini pou wayom nan etabli an ti pitit ki ti pitit ki pral gen pou ran pou pou kanpe nan peyi an e fi sa ap kanpe pou li an ti pitit son ti pitit mwen li rele Christopher de Monalina Senatus e li kap gen pou kanpe tankou jan David ta pral di e tap gouvène peyi Israël epi li ta pral bati yon tanp Bondye dil non se pa ou menm kap gen pou bati tanp lan se Salomon e ben se konsa loske Ti pitit sa va gran nan laj lap gentan gen pou nonb dane ke Bondye ap fè gouvèneman sa epi tou swit aprè nonb dane map gentan on lè poum bay konbyen ane Bondye ap fè pou gouvèneman sa lap fè li ban mwenl deja epi se lè sa se konsa ti malè yo pral vini pou retire tout peche nèt sou latè fòm byen diw nan gouvèneman sa E mechan yo ap toujou la, y ap rive depafini grenn pa grenn. Bondye di m se pousyè yo pral manje paske yo p ap patisipe nan glwa sa a, nan gras sa a. Se pou pitit Bondye yo sèlman l pral ye. Men, apre nonb dane ke gouvènman espirityèl sa a ap dire an, epi malè yo pral vini pou l ale a tout mechan yo, se sèlman eli yo k ap rete. Epi lòske tout, tout vye, tout, tout premye. Tout premye jenerasyon sa fini epi rès pèp eli yo rete epi se lè a wayom nan ap kòmanse se va yon ti pitit mwen kap reprezante Jezi Kris sou tè a e nan wayom nan li rele Christopher de Monalinas Senatus ebyen mwen di w sa ankò yn fwa se Marie Sony Laura Senatus si w gade mwen pa gen yon goud nasyonal mwen pa gen 100 mil dola pou m peye pou eleksyon pou kandida e m pap gen moun kap votem Bondye tou fè yon eleksyon pou mwen ou wè depi nan lanmò Jovenel lan li fè tout prèske mond lan e konnen mwen a travè parapò a lanmò Jovenel lan e kounya li pral ankò fèl plis paske tout moun ap kontan tande mesaj sa paske mwen menm mwen sèl inik fiy de Dye Alò mwen ankouraje w e vrèman kite mesaj sa a vrèman pran san w pou tande l, pran san w pou li pou w tande li e konsa si gen kèk bagay ke petèt mwen pa sonje pou m di, mwen panse ke Bondye li menm l ap fin fè rès la. Alò mwen deja di nou tout mèsi pou pasyans nou lefèt ke nou t ap tande m.